Le peuple, ki jan nou ye se ou di? Eske green kat nan moman sa ozetazini son bagay ki garanti sekirite oubyen eske son bagay ki garanti ke w pa gen okenn pwoblèm se moun avèk ti tps oubyen moun ki nan Biden sèlman ki ta sipoze enkyete pou depòtasyon? Repons lan se non nan moman sa la e se sa ke nou pral gade nan videyo sa. Nan dènye nouvèl kap tonbe yo, gen avoka imigrasyon ki di ke Immigration Enforcement se yon bagay ki vin ouvè pi laj kounye a e se pa sèlman moun ki san papye ki nan sitiyasyon an. Lè w gen rezidans Ozetazini oubyen lè w gen green kat jan yo di a. Ou menm tou ou nan menm dlo cho a avèk moun ki ilegal nan peyi sa la a. Donk si w ap viv Etazini avèk green card, lè fini ou pa pli blan ke la nèj jan gon mizik pwotestan ki di a, ou ka nan pwoblèm. Donk nan moman sa la a wi, ice kontinye ap travay, imigrasyon kontinye ap travay e nan yon. Video ke m tap gade yon local news nan Chicago, yo fè konprann ke nan moman sa la plis pase 80 pou 100 de arestasyon ou byen moun yo kenbe nan sa ki konsène imigrasyon isi, plis pase 80 pou 100 end up in deportation. Sa vle di plis pase 80 moun sa yo, yo depòte yo. E unfortunately, Moun avèk rezidans ap arete tou. Anviwon 13 milyon moun k ap viv Etazini ap viv avèk rezidans. Yo pa on US citizen men yo vrèman vrèman legal nan peyi sa. Lontan moun sa yo te santi yo an sekirite men bagay yo pa konsa ankò. Nan nouvèl ke m tap gade a, se yon nouvèl nan yon chèn televizyon Chicago, kote ke gen yon official, yon moun ki tap travay nan imigrasyon pou plis pase 30 an, ki met kèk kakachat deyò pou esplike s kisa kap pase nan moman sa la. Li tap kòmante sou yon Jamayiken nan zòn Chikago a ke imigrasyon arete pandan ke li tap soti Jamayik, pandan ke Jamayiken sa a son moun ki tap viv Etazini pou plis pase 30 an, ok, ki gen rezidansi depi byen lontan, epi vwala ke nan dènye vwayaj li, Li soti Jamayik, l al Jamayik plizyè fwa deja. Epi nan dènye fwa l ap vini an la a, yo arete misye. Yo arete misye èpòt la. Donk nan nouvèl ke televizyon an t ap pase a, se madanm misye ki te vwayaje ansanm avèk misye Jamayik ki ap rakonte ki sa k pase misye, yon nèg ki gen trantan avèk rezidans. Atche mesye! Bagay ki pou fè w pè menn. Mesye reveye pòt la, epi ajan imigrasyon an di madanm nan konsa ke akoz ke nouvo, akoz de nouvo regilasyon ki genyen nan zafè imigrasyon nan moman sa la, fòk nou detain misye, fòk nou kenbe misye pou nou ka fè kèk envestigasyon. Se sa ke madanm nan di chèn televizyon an. Madam lan di konsa ke se dènye fwa li wè misye. Ok, m kwè misye rele Dayton, Dayton Lindsay. Ok, misye gen 30 an janm di w la avèk rezidans li. Atche! Nou mele wi. Nou mele nan peyi sa. Ayisyen. Bon pa ayisyen sèlman men sa avè nou m ap pale. Donk ayisyen nou mele, nou mele. Donk nan nouvèl la jounalis la di konsa ke patnè sa a jamayiken sa a li pat janm atann ke yon jou imigrasyon ta pral kenbe l paske w a imajine w li gen rezidans lèfini ankò pandan plizyè plizyè plizyè fwa nan lavi l li al jamayik l al rilaks li lèfini l tounen li tounen nan peyi rezidans li ki se etazini. Men yo di konsa ke se pa ka misye a se pa yon ka, se pa yon ka tankou m ta di w se sèl ka sa a, se yon bagay k ap pase anpil, anpil, anpil nan Etazini nan moman ke n ap viv la la a. Donk ajan, pa ajan non, dam ki nan imigrasyon, ki te fè anpil tan nan imigrasyon an, li pale avèk jounalis yo, li di yo konsa ke bagay yo diferan nan moman sa la a. Dam nan di konsa ke li panse ke tout moun ki nan sistèm nan yo gon presyon ke yap pran nan moman sa la pou yo ogmante nimewo yo, pou yo ogmante arestasyon yo, sa vle di pou yo ogmante kantite moun ke yap depòte nan peyi sa la, Ozetazini. E kantite moun sa yo, janm di w la se pa moun ki nan Biden sèlman, se pa moun ki nan tps sèlman, ok. Menm si w gen green card ozetazini humm kijan ayisyen konn di a jako pran nan gonm anben jako ka pran nan gonm menm avèk green card se sa dam nan fè konnen dam ki tap travay pou imigrasyon an nan moman ke jounalis yo tap mennen envestigasyon an madanm misye fè konnen ke Misye still detained. M kwè misye pase nan nenpòt 3 detention center. Yo still detain misye. Yo poko depòte l e ke misye tap menm ap plenyen bay madanm nan nan telefòn ap di ke l pèdi pwa, manje pa gou. E bon, nèg la strese menn. Pase ou gon vi, ou gen madanm, ou gen pitit, wap viv nan peyi a epi ou panse ke tout bagay anfòm. Epi soudènman, Yal fouye zo nan kalalou epi yo wè ke gon bagay ki te kwochi ki vin twò kwochi. Paske se sa sistèm nan di nan moman sa la. Donk kisa ki koz ke yo arete misye? Lè jounalis yo al fouye zo nan kalalou al chèche konnen kisa misye te fè nan pase li, yo dekouvri ke Yo rann kont ke misye te genyen kèk ti de twa parking ticket, misye te gen yon DUI, DUI se Driving Under the Influence, sa vle di yon moun kap kondi e lè w bwè kleren epi wap kondi, lapolis kenbe w yo arete w, ok, sa rele DUI. Epi misye te gen nan pase li tou on domestic battery charge. Domestic battery se yon akizasyon kriminèl ki vle di yon moun ki fè vyolans fizik oswa manyen yon lòt moun san pèmisyon nan yon relasyon fanmi oubyen yon relasyon entim. Ramdoulan ou frape madanm nan trò fò ramdoulan ou tape mennaj la menm yon ansyen mennaj ou kont ramdoulan ou se yon moun moun kap viv ansanm donk li pa nesesèman vle di ke moun nan te blese grav ok menm yon pouse ou konprann yon kalòt. Oswa nenpòt kontak fizik ilegal ki ka lakoz yon akizasyon selon lwa kote sa rive a. Sa vle di, ou nan kontak avèk yon moun, lèfini gen yon bagay fizik ki fèt, sa rele domestic battery. Donk misye te gen yon charge nan ka pal lan, but yo pat di ke te gon konviksyon. Lè fini tout sa map di w yo la, se bagay ki te pase, sa gen plis pase 10 ans depi ke bagay sa yo te rive misye. Malgre sa. ti pwoblèm sa yo, mwen di ti, men m pa konnen non, nan lalwa franse pa gen ni ti peche ni gwo peche, men nan ka misye a bagay sa yo te sifi pou imigrasyon pou yo kenbe misye, pou yo detain misye paske l gen rezidans, li s on jamayiken k ap viv nan peyi a avèk 30 an depi l gen rezidans epi kounye a yo detain misye epi pending deportation se sa ke jounalis yo rapòte ok donk malgre ke bagay sa yo te rive misye apre sa apre yo rive l lan li te kontinye al jamayik li te kontinye vin isi men sou administrasyon sa la bagay yo vin pi tof bagay yo vin pi konplike Epi menm ansyen bagay sa yo pou m di w ki pase 10 ans k pase a la yo retounen yo vin honte misye ke yo di honte yo vin yo vin yo vin kreye pwoblèm pou misye prèske 10 ans aprè donk jounalis yo nan envestigasyon yo yo gade kèk dokiman ke tribinal yo mete deyò sou Jamayiken sa a mwen di w ki gen rezidans lan, ke yo detain lan, li di konsa ke jij la di konsa ke tribinal lan rekonèt ke kèk nan ofens, sa di kèk nan bagay sa yo ke misye te fè yo, endividyèlman

ou konnen moun nan fanmi w, nan mitan zanmi w, petèt nan jenès yo ki te ki te fè kèk ti erè nan lavi yo epi moun nan vin marye l vin gen pitit epi li pran lavi l oserye Anben frèm ou pa ou pa diferan non de problèm sa ke jèn jamayiken sa ap andire nan moman sa la malgre l gen green card ozetazini se poutèt sak fè map pataje videyo sa avè w la ok. Dam nan mwen di w ki t ap travay pou imigrasyon pou yon bon bout tan an ki t ap pale avèk jounalis yo, li fè konnen ke malgre ke misye elijib pou bond, jij imigrasyon an li deny release misye. Fi a di konsa ke sa pou li se yon egzanp kijan Enforcement strategy administrasyon sa, sa di strateji pou yo ka enforce the law on immigration ki jan ke li vin pi strict. Ou tande le pèp? Dam nan esplike ke pou domestic violence, tankou ka domestic violence misye a, by battery m tap di w la la, li di pou ka sa ta konsidere yon ofans, yon pwoblèm ki pou ta koz depòtasyon avan, Fòk yo ta convict ou, sa vle di fòk yo ta fòk yo ta ba w yon sentence ok yon sentence se lè jij lan di konsa ke wap pran 3 mwa prizon wap pran 6 mwa prizon sa di fòk yo ta kondane w m kwè se mo sa map chèche an kreyòl la men nan ka misye a yo pat janm kondane l men malgre sa misye nan detention. Ou tande frè m nan, sè m nan ou tande. Jounalis yo di konsa ke Nan moman ke nap pale la, nan moman ke m te gade videyo a, fanmi sa, mari sa avèk madanm nan, yo gentan depanse plis pase 40 mil dola pou yo ka ede retire misye nan sitiyasyon ke l ye a e yo fè. Jounalis kap envestige yo konnen ke The numbers are not in their favor, sa vle di gen anpil chans malgre lajan ki depanse ke yo ka depòte misye retounen Jamayik kanmenm. Donk nan afè depòtasyon kounye a la frè m nan, administrasyon Trump la pa p jwe, yo pa p ranse. Ko se tps, ko se Biden, epi nan moman sa la unfortunately, ko se yon rezidan. Jan m te di nan videyo a avan, si w gen yon moun ki t ap viv nan peyi sa pli blan ke lanèj, ou nan pwoblèm. E yo montre yon graf kote ke zafè depòtasyon sitou nan zòn nan State of Illinois Kòm se la ke m t ap m t ap gade jounal la, yo fè konnen ke nimewo yo monte exponentially. Sa vle di soti 2022 li prèske double an 2025, epi nan 2025 lan li double ankò an 2026 nan 1 an sèlman. Donk wa imajine w yon moun ki soti nan yon nan island yo, Ok nan mwen pale de yon jamayiken paske se se sa ke m tap m tap ga m tap revize nan moman ke m tap fè videyo a men sa ka vre pou yon ayisyen sa ka vre pou nenpòt moun ki gen rezidans nan peyi sa la ou pati kite peyi w ou vin isi ou vin gen rezidans ou fè 20 tan 30 tan deyò ok anpil nan moun ki nan ki nan sitiyasyon sa yo anpil ayisyen ki nan sitiyasyon sa yo yo pa gen anyen an ayiti ankò. Ok si w pati w fè 30 an deyò kisa w posede an Ayiti? Kisa w gen an Ayiti? Ki zanmi w gen an Ayiti? Ou wè sa m ap di w la? Ou ka ou ka gen kèk fanmi men fanmi lwen sa di fanmi ke w gen 30 an ke w pa abitye avè yo epi pou w ta gade pou w wè malgre ke w son rezidan Ozetazini malgre w son moun k ap viv avèk rezidans epi yon bon maten Yon peche ke w te fè, yon erè ke w te fè nan lavi w, nan jenès ou, retounen vin kreye pwoblèm pou ou, vin kraze fwaye w, epi yon jou pou yo di w konsa ke dezole mesye entèl, dezole madam entèl, but monte avyon sa, retounen kote w soti a. Ou pa ka viv nan Ozetazini ankò. Frè m ak sè m yo, se sa k ap pase nan peyi sa a nan moman sa a la a, kote ke kou w legal, kou w ilegal, ou leve chak jou w ap viv avèk yon kè sote. W ap viv, w ap revize lavi w, w ap, w ap. Gade dèyè pou wap mande tèt ou Mezanmi ou kwèm ou kwèm pat travèse lari a mal ou kwèm pat pwan limyè wouj lèm te gen 20 ans se sa kap pase nan peyi sa nan moman sa la m pa konnen si ou menm ou okouran de yon ayisyen parèy ou ke sa rive deja donk nan moman sa la m ta mande. Ou menm kap gade videyo sa pou ka fè yon kòmantè. Fèm konnen kisa w panse. Fèm konnen ki jan wap viv nouvo reyalite sa ki vin tounen Lèzetazini Damerik, the land of opportunity, believe it or not. Ok, m pral ale, men avan m ale map mande w pou ka abòne chanèl sa. Abòne chanèl la, peze klòch notifikasyon an dekwa lè gon videyo k soti pou ka konnen. Pataje videyo a. Lè fini fon kòmantè. Fon kòmantè dim kisa w panse de sa kap pase a la. Te gon epòk gen rezidans gen green kat pou ayisyen se te yon gwo bagay ou gen rezidans konya la w ka leve w al ayiti lè k nan lide w ou ka retounen isit w vin travay ou pa gen okenn enketid. Men nan moman sa la gen rezidans, gen green card Ozetazini, depandamman de kijan ou te mennen vi w, ou vin pa an sekirite menm jan avèk yon moun ki te vini nan Biden, menm jan avèk yon moun ki te vini se nan tps. Donk, si green card ou nan pòch ou nan moman sa la, pa kouri griyen don w sou moun y ap depòte yo.